pou yo al bouske lavi miyò yon lòt kote. Yo toujou gen lespwa yon jou ya jwenn chans kite peyi Dayiti pou yal repedale lavi sou yon lòt bout tè ki ka ba yo manje nan diyite. Lontan lontan, pifò konpatriyòt ki te konn chwe kite peyi ya se te pou rezon politik. Lontan lontan, pi fò konpatriyòt ki te konn chwe kite peyi a se te pou rezon politik. Rejim kraze zo bout di Divalye a te lakòz plizyè milye Ayisyen, fanm tankou gason, pati sou tèt pou y al pran souf swa lakay vwazen Regadan an Sendomeng, osnon sou teritwa lòt peyi tankou peyi blan meriken, kay Tonton Sam, Kanada, Lafrans, mete sou tout lòt ti zile nan Karayib la. Gen nan yo ki menm al chwe jouk sou kontinan afriken an. Se konsa nou gen bizawèl nou ki kouri kite Ayiti pou lavi di, k al chwe jouk nan peyi Kongo, Benen, Boukinafaso, Afrik di Sid, Senegal, Kotdivwa, pou nou site sa yo sèlman. Fenomèn moun k ap kouri kite bout tè Papa Desalin nan ta pral gaye kò li nan tout peyi a akoz sitiyasyon ekonomik la k ap vin pi malouk pou yon dividal kreyati vivan de pye vanyan k ap bat lokobe anba move lavi. Chak zòn nan peyi Dayiti gen reyalite pa li, gen anpil kote nan peyi a depi lwa pati a monte nan tèt moun yo, yo pap kanpe menm pou limyè wouj. Depi gen yon pwojè vwayaje kap planifye gen anpil fanmi ki pa ezite menm yon segonn pou yo pran chans yo, menm si anpil fwa sa konn fòse yo likide pi fò sa yo posede, sa konn fè yo vann pi fò tè sou bitasyon yo, yo vann ti bèf, gwo bèf. Kabrit, kochon ak tout kalte lòt zannimo yo ganyen nan gadinay. Gen de lè sa mache, anpil fwa, sa pa mache. Gen de fwa, se òganizatè vwayaj la ki mete van nan vwèl li ak tout lajan li ranmase a. Pafwa menm se yon dal jandam gad kòt k ap fè patwouy sou lanmè a ki konn mete men nan pat kasav pasaje yo. Lè bagay la pase mal, sa vle di lè kafe a koule ak ma, Se toujou abse sou klou. Sa k pi andevenn yo konn pèdi lavi yo nan fon lanmè akoz ti bato ki konn ap transpòte yo a, li konn tèlman chaje kou legba, yo konn chavire fas anba nan lanmè. Anpil nan moun sa yo mouri, pafwa menm kadav yo konn peri nan lanmè gwo pwason devore yo. Tou sa se rezilta move kout gidon politik n ap fabrike nan peyi a depi ti konmkonm t ap goumen ak berejenn. Moun yo pa wè devan, yo pa wè dèyè. Yo santi lespwa derefize boujonnen, vin jwenn yon dal politisyen wòwòt ki pran gouvènay Leta a daso san okenn pwojè peyi ki pral aplike nan sosyete a. Tout moun se pòch yo yo wè. Tout moun se enterè pèsonèl yo y ap defann. Jwèt la myèl, jwèt la gèp, jwèt la mabyal, bagay la mangonmen pwen sou pwen. Tout moun vin sètoblije ap vire je gade Kote ki gen kenbe tèt. An Ayiti, eleksyon fèt lè sa posib. Anpil konpatriyòt ap bouske yon lòsyè chanjman ak yon bilten vòt. Gouvènman monte, gouvènman desann. Yo pran tout kalite angajman. Se pa lè yon moun vin la pou ap plenyen. Se pou direktè an fè travay li depi kote pou l fè l la. Tout moun ap touche kòb leta epi pa gen anyen k ap fèt. Fwa sa, se pa rekonstwi sa k te la deja. Ilfo refonde Ayiti atravè. pou desantralizasyon. Et je veux! Et je veux! Et je peux! Je veux! Et je peux!
Nad marinade. Pandanstan, bagay yo ap konplike chak jou pi plis. Pi gwo ap eseye vale pi piti. Pifò moun ap kouri bandonnen bitasyon yo nan tout vil pwovens alawonn badè pou antre nan kapital la. Ki kapital atò? Yon kapital ki deja angòje ak fatra ak moun k ap mache pil sou pil tankou foumi fou nan sezon move tan. Fenomèn mandyansite a gaye kò l nan kat kwen kadino vil la ak yon latriye kreyati de pye vanyan k ap mache mandyannen devan biwo leta, devan biznis, devan labank, devan legliz elatriye. Gen yon dividal timoun ki gaye nan lari a, ak moso twèl anba bra yo, anba dan yon solèy bouwo, y ap siye machin, y ap siye grangou, y ap siye san. Timoun sa yo, nou ba yo tout non pote. Nou rele yo kokorat, nou rele yo grapyay. Timoun ki nan lari a plis pase pwason nan lanmè jele. Tank yo anpil. Zago loray, vòlè, grenn senk, dechèpiyè ponyèt likid se yo ki fè lalwa fè e defè lajounen kou lannuit nan peyi a. Yo mache simen dèy nan tout fanmi, pesonn pa epanye, pesonn pa egzante. Sa lakòz, yon dekalyonn moun bije ap mache ak yon revòlvè gonfle anba chemiz yo pou jere tèt yo jan yo konnen,

Anpil konpatriyòt, anpil zokòt deside mete pye yo nan dlo pou yo jwenn kote lavi fè kwen. Nan dokimantè sila a, nou pito founi je gade reyalite frè n ak sè nou yo ki deside dirije bato lavi yo nan direksyon peyi Brezil. Spektak n ap gade la a, li dire plizyè senmenn konsa devan konsila brezilyen an nan Petyonvil. Moun yo pa bezwen pitit la sanble ak papa. Gen nan yo ki pase plizyè nwit. nwit sou twotwa a, fè nwa pa fè nwa, yo la. Yon sèl objektif, al enstale yo nan peyi Brezil. M la depi madi, m ap vin la madi, m vin la mèkredi, m pa pase. Yè m vin la ankò, m pa pase, m oblije dòmi, lapli mouye m. Kounye a e maten an la m pran liy ankò. Nou pa jwenn travay pou n fè. Nou gen timoun, nou gen madanm fò n okipe yo. E pou sa nou vle kite peyi a pou n ka al chache lavi miyò? M gen 25 an.
M panse l ap ankò miyò si m ta rive, m ta jwenn viza pou m gen aksè a travay. Men, se sou ki kritè konsila peyi Brezil bay Ayisyen yo viza pou yo travèse sou tè brezilyen an?

E nou isi a l'ambassade on reswa le dokiman deja aprouve par l'OIM e on deside si on donne le visa ou pa e l'OIM a la fin donne le passeport. Pandan lontan, konsila peyi Brezil pa t janm konn bay plis pase 1500 viza nan yon lanne. Dezòmè, yo rive bay jiska 2000 konpatriyòt posiblite pou y al enstale yo laba a, chak mwa. Kòman mwen tale o Brezil sè ke mwen te se te yon pwogram yon pèsonaj te òganize men l te itilize federasyon pwotestant pou te kwafe pwogram sa epi li te ale nan legliz nou l te pale de sa o nivo de divès egliz ki genyen an Ayiti epi li te di ke ki opòtinite ki genyen kòman nou ka patisipe nan pwogram sa. Pwogram sa a, li te fè li sèlman pou de jèn kretyen. Kòman l te ye? Se pou w te nan yon legliz, ou te gen yon aktivite nan legliz lan kèlkonk, epi ou te manb batize nan legliz ou, epi fòk legliz sa a te ka ba ou yon lèt, yon lèt ke, yon sòt de referansman ke ou ka patisipe. Paske byen nan apre tranbleman de tè la, bon, m te travay nan kèlk, nan kèk òganizasyon ki te gen brezilyen tou, epi bon, mwen menm alaverite m t ap travay, men mwen te toujou panse, byen antandi, kontinye a etid mwen. E alaverite, mwen te genyen kèlke moun, patikilyèman moun ki te responsab òganizasyon an, bon, ki te apresye m, bon, epi ki te di. Ke si mwen pral etidye li te kapab ede m. Epi se konsa mwen fè kontak, se yon doktè ke mwen byen avè l. Epi byen antandi yo te vin fè mwen rive rantre nan inivèsite sa. E sa te pase, bon mwen mobilize fon, mwayen pou mwen te kapab ale lòtbò a. Epi etan done ke se yon inivèsite piblik, se Unicamp, inivèsite deta De Campinas, Sètènman mwen pa peye inivèsite a, men frè pou mwen viv, eksetera, mwen te fè yon fason mwen te mobilize sa ansanm avèk fanmi m, moun ki te kapab ede m, pou mwen te kapab pase tan sa ke mwen fè ap etidye laba. Dabò pa rapò a sitiyasyon jan peyi a fonksyone, di ke pa rapò ke paran m petèt pa t ka debouche lòt peyi pou nou, petèt Etazini, Lafrans, sa pou t kontan, mwen te chwazi al lòt bò a, men se te yon bon eksperyans kanmenm. Nou gen 13 an Sendomeng, Epi te gen yon lè nèg ta al flann nan Ekwatè, epi m te tou pran pwofite moman sa a, m ale Ekwatè. Lè m rive Ekwatè m fè 3 jou, apre nou m pran wout la ilegal nou ale Brezil. Ak sila nou gen 3 zan, e nou te rive nan refijè, lè nou rive nan refijè yo te ban nou yon ti tan pou nou ka ranje papye yo pou nou, epi apre nou te rantre Akre, nou pase Akre nan lòt vil, jiska nou vin stab nan vil Kouyaba kounye a, Kouyaba Mato Grosso. e nou gen 3 zan lòt bò a kounye a ak sèl madanm lòt bò a epi nou vin chèche ti pitit nou tou pou nou tou rete.
Mwen rantre Brezil 2 mas 2014 m te gen viza, viza pèmanan m antre men m te gen yon zanmi lòt bò m te gen yon zanmi lòt bò ki konn toujou ap enterese m Vini sa w fè isit mwen ki ta di pito vini vini vini lè bagay a miyò mèt vini li toujou di I'm gèt mwen vini map tann m antre misye di m ok vini vini vini vini bon m vin fè rechèch viza m antre an mas 2014 lè m rive bon bagay bagay yo bagay yo te miyò paske m sonje lè m fèk rive m chanje 100 dola yo te konn banm 298 real pou m antre nan mas m vin al mande pou m ale federal e yo ban m papye m e an me an me m vin papye m fè kanè travay mwen kounye a m te nan yon vil m te nan yon vil vil ki te rele ki te rele Curitiba e yon apre kounye a m te gen m te gen yon lòt fanmi ki te nan lòt vil ki te rele Joinville m vin travel sa jeni paske m santi m plis konfòtab avèk fanmi m Travèse bon mwen kòmanse travay Travay m fè m fè m fè simwa M fè simwa ap travay Vin vin vin pa santi m pa m pa renmen m pa m pa m pa renmen sityasyon m pa renmen fason fason moun ap viv fason moun ap viv la m pa renmen l E an desanm 2015 m fè tikè m m rete nan Ayiti Menm si peyi Brezil kreye posibilite pou resevwa yon kantite konpatriyòt, men n ap dakò yo p ap janm kab pran tout moun. Bon, kounye a, sila yo ki gen chans rive dèyè a la, ki jan sa ye pou yo menm? Bon, entegrasyon an, bon, li pa t tèlman twò difisil pou mwen oparavan paske m te gen se menm prensip kiltirèl latino-ameriken paske m t ap viv an Repiblik Dominikèn, m etidye an Repiblik Dominikèn ke m fè lisans. M fè 5 an jeni an Repiblik Dominikèn, apre sa bon ou konnen ke Repiblik Dominikèn, Brezil se menm latino a. Te gen anpil lòt lòt nasyon nan bous la, te gen pa egzanp etidyan Repiblik Dominikèn, te gen Venezyela, te gen Kolonbi, te gen Pewou, te gen Ekwatè, te gen Etazini tou, gen Kanada, sa se son pwogram ki te anglobe. tout kontinan an. An gen lè m rive malgre timoun yo yo pale espanyòl trè byen tankou timoun ki soti Meksik, Kolonbi, yo pa t ka adapte osi rapid ke mwen menm. Se lè m rive an lòtbò a yo te menm nome m kòm anbasadè de letranje paske m te se mwen menm sèlman nan tout etranje prive yo ki te adapte bokou pli rapid avèk mi lang nan mi kilti o Brezil. Bon, li pa t difisil pou ki rezon? Paske te gen deja gen yon ekip ki te la k ap tann nou nan o nivo inivèsite a. Paske se yon inivèsite e evanjelik ki pèmèt ke ou ki te vle ankadre dè jèn ki pa gen two gran mwayen nan peyi yo. E yo te deja prepare ebèjeman pou gwoup de jèn sa yo, te ba yo tout ankadreman posib, repa e lojman. E menm, menm, menm dot akonpanyeman, menm akonpanyeman sosyal, espirityèl, moral ou te jwenn li tou o nivo de inivèsite a? Bon, dèke w rive, paske te gen yon refijye ki riske resevwa Ayisyen yo answit ki, refijye a petèt li te gen opòtinite l ba ou manje, mwen pa rapò a mwen menm, kòmsi m pa t antre nan refijye, m te sèlman, ou enskri nan refijye a sèlman, apre sa m te oblije lwe yon, yon ti otèl ki pa t tèlman, ki pa t vrèman chè a, epi answit apre sa, depi m jwenn papye mwen, epi answit apre sa m chanje vi, m al travay. E kèlkeswa kote m rive a. Si m santi m byen, fanmi m byen, pitit mwen byen, espesyalman pitit mwen byen, a, m ap tou rete. Pa gen pwoblèm pou, si an Ayiti m santi m ap byen, depi m santi m ap gen travay pou pitit mwen manje, pa gen pwoblèm. Aktyèlman Brezil, m gen tan aprann kondwi gwo PC, gwo traktè chèn yo, m kondwi yon ti traktè piti yo. M gen anpil esperyans, m gen tan pran diplòm bòs mason. E aktyèl la, m lekòl, yo ban nou, yo voye nou ale lekòl, tankou se an Ayiti, n ap pran fondamantal la pou n al nan inivèsite lòt semèn nan. Sa di.

Notion que les Haïtiens sont de de constituent une main d'œuvre de qualité et c'est pour ça que je crois que les les entrepreneurs au Brésil ils cherchent des Haïtiens. Jan nou konnen l deja, bagay yo pa toujou pase senp konsa non. Gen de konpatriyòt ki pase pa yo anvan yo rive nan peyi Brezil. Fòk nou di anpil fwa, Travèse peyi Brezil la se yon pretèks pou sitwayen yo atenn vrè Eldorado a ki se peyi blan meriken. Yo fofile kò yo jan yo kapab nan tout ti peyi ki viwonnen Brezil jouk yo bout Etazini.
Pou n ka konprann reyalite a pi byen nan tout dimansyon li, meyè fason an,

Gen anpil ayisyen, se yon sitiyasyon ki kòmanse apati, mwen kab di, de septanm 2010.

Rouvri pandan yon sètan tan pou fasilite reyinyon familyal pou Ayisyen ki gen fanmi Guyàn. E apati de septan 2010, Lafrans deside fèmen fwontyè l. A se moman ou jwenn anpil Ayisyen ki rete bloke nan wout swa an Ekwatè ou swa ki te deja alenteryè dè fwontyè di Brezil ou ki te pa lòtbò fwontyè Brezil, Ou Pewou pa egzanp. Donk nou kab di apati de 2012 nou kòmanse resevwa anpil ayisyen e 2013 nonb lan vin ogmante 2014 ankò m ka di nonb nan vin miltipliye e fen 2015 nou te rive anviwon a 75 a 80 mil Ayisyen ki rantre Brezil. Imigrasyon ayisyèn nan etan Brezil, li pa kòmanse de ane 2010. Pa egzanp, Enstiti Brezilyen de Jewografi Estatistik bay montre ke premye Ayisyen yo rive Brezil se nan lèzane 1940. Pa egzanp, te gen 16 moun ki te gen nasyonalite ayisyen an 1940, e an 1950 li te vin ogmante a 20.

Kòmanse gen yon gwo fliks migratwa ayisyen ki vè le Brezil, pa egzanp, e de antre 2011, 2012, 2013, migrasyon ayisyèn nan li se yon migrasyon maskilen, pa egzanp, gen anviwon 84 pousan ayisyen k ap viv Brezil yo se gason, e nou gen anviwon 15 pousan, 50 se fi, e zewo vigil senk pousan de minè. Des millions se timoun ke paran yo vin avè yo e diran vwayaj la pou yo ka vin Brezil la nan pousantaj sa nou pa konte timoun ki fèt Brezil. Pa egzanp an 2011, 2012 yo moute te gen yon kantite de ayisyen pa egzanp ki te 15 pousan ki te gen etid siperyè lè yo te rive Brezil. yo te fè ou di mwen yo te fè etid yo siperyè yo etan Ayiti oubyen nan lòt peyi kote yo tap viv anvan yo te vin Brezil. Bon sa m vle di par la, e pa tout Ayisyen ki vin isi an Brezil de 2010 a no jou ki sòti dirèkteman d'Ayiti. Gen moun ki tap viv nan lòt peyi lè yo deside vini vini isi. Donk 15 pousan sa a se moun ki te fè fòmasyon yo an dwa, an syans enfòmatik, enfimyè, kontabilite, se moun ki te etidye tou, gen moun ki te kòmanse fè medsin etan an Ayiti, gen lòt ki te kòmanse fè medsin etan an Bolivi. E answit, done yo pral montre tou anviwon 54 pousan moun yo te gen konkli etid segondè yo. E anplis nou gen anviwon 27 pousan ki te konkli etid primè yo. Nan moun sa yo ki yo Brezil. Men, selon done Observatoire Migratoire International, kesyon ki rele OBMIGRA nan Université de Brasilia, yo pral montre ke antre 2013 avèk 2014, nonb moun analfabèt yo, moun ki konsidere kòm analfabèt yo, ogmante anpil. Pa egzanp, done Observatoire Migratoire yo pral montre plis ke 200 pousan Ayisyen, ki rive nan antre 2013 a 2014 se yo konsidere yo kòm analfabèt. Majorite se moun ki te sòti Gonayiv, moun ki sòti Gwadèboukè, se moun ki te sòti Gantye. E te gen yon ti nonb moun ki te sòti tou nan Sidès avèk Sid peyi a. Bon, nou te gen yon kantite moun tou ki te sòti Pòtoprens, men yo pa t majorite. Majorite moun yo se moun ki te sòti Gonayiv. Anbasad la, bò kote pa l. nou eseye fè plizyè entèvansyon. Pa egzanp, nan gwoup ayisyen m vini an, gen yon gwoup de jèn dapeprè m kab di ki reprezante anviwon 3 a 5 pousan de migran ayisyen k vini yo, ki swa te deja nan inivèsite an Ayiti oubyen ki fini bak yo ki bezwen rantre nan inivèsite. Nou fè dèzentèvansyon oprè de plizyè inivèsite. Genyen pami sèz inivèsite, genyen nan yo ki reponn favorableman. E aktyèlman, nan Inivèsite Federal de la Frontière Sud, pa egzanp, nou genyen anviwon 180 Ayisyen k ap etidye, migran ayisyen k ap etidye gratwitman nan inivèsite a. Genyen UNILA, Université Latino-Américaine, ki nan vil yo rele Foz Iguaçu, kote nou son, yo dabò yo te 83, aktyèlman, swivan dènyè enfòmasyon ke m genyen, Yo anviwon 77 k ap etidye. Nou genyen pa egzanp inivèsite Zumbi de Palmera se yon inivèsite prive e kominotè ki a San Paolo kote gen yon trantèn k ap etidye. Donk sa se youn nan fasilite ke nou ka bay. E lòt fasilite nou bay se founi sèvis de baz yo paske kontrèman ak lòt tip de migrasyon ayisyen ke nou rankontre nan lòt peyi, gouvènman brezilyen an menm ke moun nan rantre te rantre de fason iregilyè, li dè son arive sou le tèritwa brezilyen yo anrejistre li.

Anbasad la konn resevwa apeprè youn ou de demann paspò, gen defwa l pa resevwa menm, pa an. Donk, imajine w ke anbasad la pa prepare pou fè fas a yon sitiyasyon, briskeman, li gen dè dizèn de milye dAyisyen k rantre sou li. Donk sa se te yon defi pou nou. E donk nou eseye ajiste nou pwogresivman avèk mèg mwayen nou genyen pou nou ap eseye bay sèvis. Lòt pwoblèm ki te genyen se ke. Men o nivo dè otorite brezilyèn, yo deside pran yo pran yon desizyon imanitè pou fasilite antre Ayisyen yo sou teritwa brezilyen an akoz de kriz ki te genyen an. Men enstitisyon brezilyèn yo pa t ponkò prepare.

Enstitisyon IMDH se yon enstitisyon ki ede refijye e ki ede imigran nan Brasilia. Travay lan divès, yo ede nan kesyon dokiman, yo ede nan kesyon oryantasyon lè imigran rive isi pou yo oryante li sou kesyon dokiman, ki dokiman l ap bezwen epi menm kourikoulòm li ede fè. Nos
acompañamos
Nou akonpanye imigran an depi jou l vini, men osito ke li kapab, nou yo oryante l pou l jwenn yon travay, epi kòm gen kou l prale, osito ke li kapab sòti pou kont li, al travay pou kont li, bon, IMDH bay plis espas a imigran. Men konsa tou, gen imigran depi kòmansman yo vini, Se kesyon dure des années e jiska mentnan ke yo gen relasyon seman avèk IMDH ke yo vin vizite IMDH. Avèk sa pa gen yon tan definitif ke akonpanyeman toujou kontinye menm lè se pa menm jan lè yo te fenk vini men yo kontinye bay akonpanyeman d'une façon ou d'autre men yo toujou gen yon relasyon d'apui pou yo apuye moun nan. Gen yon lòt oryantasyon ki diferan si dokiman moun nan konplè. Si dokiman moun nan tou pa konplè tou, sa ou gentan wè diferans ki genyen si dokiman moun nan pa konplè kote m ta ka di w pou li oryante li gen difikilte a plis.
Depi 2010 jiska jodi a, 13 mil ayisyen pase isit la. Majorite ki te vini yo se nan lane 2014, 2015 epi ane sa, 2016 la. Nan moman ijans yo, okòmansman, kòm gouvènman Brezil la pa t fè anyen pou Ayisyen yo, nou te ouvri yon espas epi nou te rive akeyi 350 Ayisyen pa jou. Avan Ayisyen yo te rive isit la, nou pa t konn fè sèvis sa yo, sèvis pou ede moun jwenn travay. Sèvis sa a kòmanse an 2012. Depi 2012 jiska jodi a, nou rive ede 6,300 Ayisyen jwenn travay. Premye akonpayman an se nan kesyon dokimantasyon, nan kesyon papye. Paske lè w sot Ayiti, menm ak de nesans ou pa ka fè anyen avè l isit, fò w tradui l. Si w sot a yon rezidans ann Ayiti, ou vin la, fò w al nan polis federal. pou al anrejistre l, pou al jwenn yon lòt pwotokòl pou ka gen yon kanè travay, pou ka gen idantite la pou travay. E biwokrasi a se youn nan bagay ki kale Ayisyen yo anpil paske nou pa t gen yon kilti kon sa nou menm. Pa egzanp, Ayiti pou travay ou pa bezwen yon kanè travay, ou pa bezwen yon seri de dokiman. Non sèlman nou rive sou dokiman sa yo isit, nou jwenn yo nouvo pou nou, men aksesibilite a pa fasil tou. Pa egzanp, kesyon lang, lè moun nan fèk rive, li pa pale. So, se yon sèvis akonpayeman. Sa se nan kesyon dokiman, nan kesyon ede moun nan pou l gen tout papye l, mete l legal. Men apre sa, gon lòt sèvis ki plis enfòmèl, se nan kesyon akonpay, akonpaye moun yo ka pa ka nan kesyon pou jwenn yon ti djòb, oubyen pou moun nan jwenn yon kou pòtigè pou l derape. Men sa se pou yon bagay ki vrèman se li ki objektif la, men lè w jwenn yon moun ki nan sitiyasyon sa w pa ka kite l konsa, w oblije akonpaye l. E lòt objektif pwojè a tou se. Fè konnen ki sa ki Ayiti a. Paske se Ayisyen k ap vini yo sèlman moun yo wè kòm Ayiti. Epi se istwa militè brezilyen an Ayiti, Papa Dòk, Baby Dòk, tranbleman de tè. So pwojè a li aksantye anpil sou kesyon kilti Ayiti, ki sa k Ayiti, istwa Ayiti. Nou toujou wè la, si w ap gad kay la w wè nou fè yon jan, nou fè yon maksimòm, nou fè yon ti bis, nou fè yon tap tap pou nou kapab eseye montre men ki sa k Ayiti. Nou toujou òganize fèt, aktivite kiltirèl. Lè gen posiblite dèfwa nou nou òganize nou n vini a yon atis sot Ayiti vin mete anbyans. Yon fason pou voye yon lòt imaj paske Ayisyen yo sibi de sa. Lè Ayisyen an vini deja l soti nan aryè peyi a l pa li pa vrèman kapab konpòte l kòm yon Ayisyen ki ki konnen sistèm tout bagay yo e anplis lè l rive la y ap di l a Ayiti Ayiti gen plaj Ayiti ou soti Ayiti Ayiti konn konn gen fèt Ayiti konn gen byè Ayiti yo fè byè Ayiti se yon pakèt kesyon ki fè moun yo santi yo yo rabese moun yo vin piti. E nou menm nou nou itilize sa kòm yon konplemantè pou nou eseye fè moun yo konprann men sa k Ayiti a. Pa egzanp, kreyòl, piti piti w ap kòmanse wè gen Brezilyen k pale kreyòl. Nou eseye fè sa. Ide a an jeneral se sa.
Nou nan vil Kouritiba, ki se prensipal vil depatman Parana nan sid peyi Brezil. Yon pastoral migran ki gen anpil enfliyans nan zòn sa a. Pè Aglè Cherizier, yon natif natal komin Chanbelan nan depatman Grandans peyi Dayiti, se vikè pawas Sent Felisite nan kongregasyon Sen Chal. Yo bay imigran ki soti tout kote bon jan bourad pou debat ak lavi, patikilyèman konpatriyòt nou yo. Liy pastoral fondatè a, Kitty Scalabrini, se akèy, accueil. Nou akeyi premyèman migran an. Poukisa? Paske li pa yon mizerab, li pa yon pòv. Li antre avèk richès. Li antre avèk richès kiltirèl. Nou akeyi l. Avèk tout richès sa yo, premyèman paske l se moun, paske l se moun, e kòm moun, e nou dwe defann diyite l, diyite l kòm pitit Bondye e diyite l kòm moun. Donk, nou eseye. donk kreye espas kote l kapab montre valè kiltirèl yo. Nou, nan sant dakèy la, nou eseye, nou eseye kreye espas tou kote l kapab jwenn yon asistans sosyal. Sa, sa vle di ke nou gen akèy, nou gen kilti, nou gen sosyal, epi tou nou genyen yon travay ke nou fè de patenarya avèk. Konsila yo. Pou nou kapab jisteman wè kòman nou kapab rezoud pwoblèm migran an. Limit nou, se paske nou pa ka fè tout bagay pou kont nou. Travay ebèjeman an, se pa ke nou genyen l, men nou eseye chèche. Kant migran gen pwoblèm, nou eseye wè ki moun ki kapab ba l. Yon kote pou li rete. Se sa k fè nou te al nan Recanto Franciscano. Se yon ekip frè, se yon kongregasyon ki gen yon lokal disponib ki te yon seminè. Men yo pa vin genyen seminaris ankò. Epi nan chèche, nou jwenn lokal sa a. Nou fè yon. yon sòt de akò avèk yo, èske yo kapab resevwa migran pou nou pandan 3 mwa, yo aksepte. Donk, jiska prezan se inik lokal nou genyen ki kapab resevwa migran ki ta kouri risk pou rete nan lari. Donk, se pa yon travay ke nou, e pa nou menm, se pa lokal nou, men se paske nou mande ki fè nou jwenn pou yo. Bon, sekrè a se ouvèti, e piske mwen menm kòm prèt, Deja kom avek ti prèt la yo aksepte m men m pa pran sa kom yon bagay pèsonèl oubyen de fason egoyis pou m di ke tout amitye sa yo dwe rete pou mwen. Mwen itilize yo pou m kapab kreye espas, kreye ouvèti tou pou konpatriyòt mwen yo ki deja nan Koulitiba e k ap vini tou. E sa k fè chak amitye ke m genyen avèk yon moun ki gen yon antrepriz kèlkonk se opòtinite ke mwen ouvri Pou migran yo, pa sèlman Ayisyen, e lòt tou, nou akeyi nan sant lan. Donk se amitye. M oblije chèche gen amitye ak moun nan pou m kapab ede yon lòt. Bon, pratikman se yon travay ki tèlman difisil. Menm jan Sen Benwa te di li, Ora et labora, donk fòk ou priye e travay. Donk gen moman ke m priye, gen moman ke m travay. M rete kwè ke m jwenn plis satisfaksyon nan lè ke m fè yon bagay konkrè ke lè m rete sèlman nan pati kontanplativ la. Donk, ede yon sila, ede yon moun k ap soufri, sa ba w anpil kè kontan. Fè wout pou yon moun ki bezwen, jisteman, arive reyalize li kòm moun pou l viv byen, sa ba w plis kè kontan. Akèy migran yo jwenn nan Kouritiba pa ta dwe etone pyès moun. Istwa zòn sa a menm di tout bagay.
Yo pa t pwodui bagay pou moun manje o Brezil. Yo te bezwen moun ki vini ki ka fè jaden, ki ka pwodui bagay pou moun manje. Yo vini nan bato a, yo pote semans, yo pote zouti ak tout enstriman pou yo travay. Nan kòmansman se te Italyen. Yon ti tan apre. vini Polonè, Alman avèk Ikrenyen. Yo fè katye sa ki rele Sent Felisite, yon katye tipik Ewopeyen. Premye aktivite yo se te aktivite agrikòl. Apre yon ti tan, kongregasyon Pastoral dè Imigran an vini la a, e nou fonde espesyalman nan legliz la pou kapab ede akonpaye imigran yo. Nou genyen 3 misyon prensipal. Premye a se rezoud premye pwoblèm yo, sa w wè Pè Adlè ap fè jodi a avèk Ayisyen yo, se sa n t ap fè a Italyen yo, papye, dokiman, tout sa yo bezwen pou yo ka travay. Dezyèm misyon nou se kiltirèl, ede yo kenbe kilti yo, kenbe lang yo, pase tradisyon yo pou pitit yo, men pou yo kenbe kontak ak lòt kilti tou, kilti brezilyen an ki resevwa yo, ki son richès echanj kiltirèl la. Twazyèm objektif nou se relijyez, akonpaye yo nan lafwa yo, paske lafwa ede pou simonte difikilte. Katriyèm nan se. reyaji, fè kontak, akonpaye yo avèk pouvwa piblik la, pouvwa piblik yo, pou yo fè bon lwa pou ede imigran yo. Espas sa a se premye espas kongregasyon an genyen nan mond lan e ki bay kat objektif la pou kongregasyon an toupatou nan mond lan. Malgre gwo jefò ki fèt, e kap kontinye fèt nan tout nivo. Ayisyen yo plenyen anpil anpil pou tan sa pran pou anbasad peyi Dayiti nan Brasilia finalize papye ki pou pèmèt yo legal nèt al kole sou teritwa brezilyen. Yo plenyen pou strikti yo di yo pa twò santi ki genyen pou fè fas kare ak demann pa makòn kap tonbe sou anbasad la. Anbasad Ayiti sipoze gon yon sit entènèt. Paske imajine w, pa gen yon anbasad isi ki pa gen yon sit. Paske avèk la teknoloji jodi an, nou kapab fè anpil bagay. Donk, yon nèg ki, pa egzanp, San Paolo, ki pa gen yon biwo konsilè. Donk, m panse ke li, avèk sit lan, yo te kapab fè de, yo te kapab jwenn enfòmasyon sou sit lan pou lè nèg la, pa egzanp, lè anbasad la fèmen. Li pat bezwen vin Brasilia paske pafwa anbasad la konn pa fonksyone lè se jou ferye donk nèg la pa konn sa donk nèg la oblije vin Brasilia l peye 700 real avyon poul vini donk si nou te gon sit tout enfòmasyon tap sou li donk nou tap konnen tout bagay men mwen menm m te pwopoze nèg yo pou yo fon sit pou yo fon sit de entènèt pou ke avèk teknoloji pou nèg yo pou ayisyen gen aksè. nan sa. Men nèg yo jiska prezan, bon sa gen preske 2 zan, nèg yo pa janm di anyen, donk e sesi jiska prezan ou kapab wèl, ou kapab al sou entènèt ou ka wè ke anbasad Ayiti pa gen, pa gen yon sit entènèt. Kòm ou kapab wè son sit ki an konstriksyon. Ok. Men sepandan seksyon konsilè a E nou wè pa egzanp deklarasyon de nesans li ba w tout sa pou fè pou w ka jwenn pou w ka fè yon deklarasyon de nesans. Paspò li ba w tout sa w bezwen, tout sa pou w fè, ki kontak pou w pran eksetera tout enfòmasyon detaye. Detaye an 8 pwen. sètifika konsilè, li di w tout sa w bezwen pou fè, sètifika de seliba. Donk an gwo tout sèvis nou bay yo la, nou bay de detay. Kòm anbasad peyi Dayiti nan Brasilia gen bon rapò ak yon bann òganizasyon k ap ede migran, ou ka konprann, sa vin soulaje tach la nan men yo. Piti kou l ye vre, gen jefò ki fèt e ki vizib, sila yo ki pi rekonesan yo temwanye sa. Pastoral la se youn nan kote ke ki bay asistans anpil o nivo asistans sosyal, travay. Tankou lè yon Ayisyen pa gen travay, ou gendwa gen yon zanmi ou ba l referans pastoral la, pastoral la vini l akonpanye l, li chache konnen ki pwofesyon l, ki sa l fè, pou l mete l. Yon nivo komèsyal la pou l chèche yon andwa kote ke li menm li kapab travay pou mete l travay. E m rete kwè tankou mwen menm nan kondisyon ke m vin Brezil la m vin nan yon bon kondisyon ak anguis ke m vin nan yon bon kondisyon men pastoral la ban m kapasite tou pèmèt ban m posiblite pou m travay e l mete m nan yon travay kote ke m santi m alèz m ap travay nan yon klèb foutbòl kote ke m ka jwe kote m wè de jwè ki trè fame tou jwè foutbolè sa a m ap di yon gran mèsi tou Se pastoral la la ki konn ede m. Ki konn ede m mwen menm. M gen 6 zan Brezil la. Lontan, bay la te bon ou te konn jwenn travay lib. Ou te konn jwenn moun ap rele w pou travay. Men, gen kèk tan, sa pa ka fèt. Bon, gen kèk fwa la, afè m pa bon la, m pase bò ayisyen an la, m ka oblije m pale klè. Lè pè a se yon ayisyen parèy mwen li, m pou oblije pale devan l. Mwen menm m toujou di, monchè, ba yo ba m yon entèvènan ki kòman yo ka ede m. Fè m jwenn yon bagay m ka manje. Isi a Brezil, pwoblèm ki poze se sèlman pòtigè ke yo pale, ou menm fòk ou fè tout mwayen posiblite yo depi ou vini lan peyi an pou kapab pale pòtigè. Si se pat liv yo, e ke nou pa tap ka, nou pa tap ka di anyen, nou pa tap ka al mande travay, nou pa tap ka fè anyen, se koz de livre ke li ban nou yo ki ede nou anpil paske li se yon tradiksyon, li gen anglè, kreyòl, epi pòtigè an ki vrèman bon pou nou menm ayisyen. Mwen t al Pòtoprens.
Mwen te bezwen fè yon dokiman. Mwen pa ka fè l. Yon pakèt lòt moun. Men gras a Dye, lè ou rive isit, tout bagay an disiplin, an lòd. Sa k te rive avan an, li deja la. Ou pa ka tann, ou prale, w ap retounen. Dèske mwen di w peyi a, mwen renmen peyi a. Mwen renmen peyi a dèske nan fason li foksyone.
Premyèman, lè Maritim pa an sekirite, m sonje an 2004 lè m te Pòtoprens, tout sa k t ap pase yo. Pandan tan m gen isi Brezil la la, m pa gen, m pa gen perèz kout poud, m pa gen perèz nèg ak zam, m pa janm nan kont a moun, m pa janm nan lari a pou m wè moun ap touye moun devan m oubyen moun chache m kont. Sa vle di m alèz nan yon sans, nan yon sans m alèz, men nan lòt sans m pa fin alèz la, fanmi m Ayiti. Brezil, ou konnen, ou ka konprann sitiyasyon an. M ap viv lwen fanmi m. Men nan sans tankou, ou konnen jan lakay nou reprezante, malfektè, kout poud, m alèz Brezil. Paske m pa gen kretif bagay sa yo. Ou te pè sa yo anpil Ayiti? Anpil.
Ou te viktim de sa deja? Se wi. Ou viktim de kout poud? Non m pa di, m viktim de, manman m viktim de sa paske se ladan manman m mouri, ladan papa m mouri. Men mwen menm m viktim de bandi, bandi rale zam sou mwen, pran sa m genyen, tout ap rale zam sou mwen Pòtoprens. M te vin wè soti Ayiti a se pi bon chwa m te ka fè.